Hello hello sa ka fèt sa k pase se mama Haïti ki antre la kay ou jodi a mwen tounen an lòt video pou pa bliye abone a chanel la ou pa regret envite yon zanmi yon fanmi pataje like comment Lap fè nou byen anpil. Di nou kisa ou panse de videyo nou yo. Map kontan comment nou yo. So guys, jodi a mwen tounen, m vin pale avèk nou. Ah, nou gentan gon ide de kisa m pral pale. Se de Blondedy Ferdinand. Gon bagay kap net la, kap fè pale anpil. Moun yo ap fè buzz. Sa pou nou konprann pandan nap fè buzz. Nap voye monte li gen chwal li fè sal vle li granmoun ee m poko salye tout fanatik mwen yo m salye tout abòne mwen yo sak pase kòman nou ye mwen kontan jwenn nou nou abòne avèm tout fanatik fidèl mwen yo fanatik Blondedy Nuters yo m salye nou e m ankouraje nou toujou abòne a chanèl la pa regrèt pataje videyo nou yo nap kontan jwenn kòment nou yo ok guys m vin pale avè nou de Blondedy jan nou ka wèl la ou menm ki anba Chanel la pa bliye pa pase pou pa kite yon kòmantè pou pa like video a epi pou pa patajel ok kisa blonde di granmoun li fè sal vle tande yon pakèt ti masisi kap pale m vin pote yon rektifikasyon pou nou ok li mande nou kòb avyon Kòb nou di l peye kay li mande nou l eske l mande li gade kat de kredi l li peye dayè l pa menm sèvi a likid nan men l menm li pa menm sèvi a kòb nan men l li gade kat li l peye ok èske w ka fè l ou menm yo pa janm sipòte nou tande l pral fè biznis nou lage tout dosye èske l se si èske nou sa w bezwen konn nan frayel tout sa k ap pase anndan lakay li se li k pou konnen l Jan nap pale kom si son moun nou domi avel nou leve avel sou Blandine pa ret ave nou kom nou ka we foto a nou ka we tout sa nou ka we nan tit video a nap gentan we sak anbal deja bon mwen menm tre serye sou sam pral di a mama ayiti nou gentan konnen se Blonde Dinetez li ye lap sipote Blondie lap sipote Fednaelle. 100 pou 100, nou konn sa deja. Mwen m pap vin kite yon moun kap vin pran pòz ou ka vin pase, wap vin pran pòz ou pi bon pase. Pi bon ki kote? Ou wè lap travay, ou anvi fè efò, ou pa bezwen pase pa li menm pou gen vyouz la, pase dirèk. Ok? Fè sa wap fè a dirèk pa bezwen pase pa li menm so wap pale de li ou dil se olivia bon maske ou pa menm m panse ou fini deja wi wap fè yon live ou pa menm gon ka moun anba live ou menm ou konn yo pase pa li pou gen ekout. Li granmoun li fè sal vle, li pran moun li vle. Li pa mande w prete kòb. Ki sa l mande w prete ankò? Bil l ap peye, bil kay li Ayiti ap peye, bil Miyami ap peye. Timoun li pa grangou. Ki pwoblèm nou? So what li gen yon lòt moun? Li fè sa l vle. Nou bal manje, nou peye tikè pou li, li depanse kòb li, dayè nou gentan konnen depi yon moun ap travay lap byen pase, sèl sa nou la pou nou fè. Fè zen pou nou vin kraze sa, m pap pran sa nan men nou, li pa ret avè nou, sispann veye dèyè l. Kokol pou li, e sak rele yon fanm, yon limena, yon fanm endepandant wi. Pandan wap kritike l ou ta renmen, ou ta renmen bò kote l. Ou ta renmen kole avèl tou so li pa baw okazyon sa. Li pa menm konnen si w egziste. Paske se plezi pal li menm li di w sa deja. Tout sak fèl byen. Li pa sipoze deranje w. Wè nou tout ap bay tèt nou pwoblèm sa deranje nou. Si sa deranje nou ta sipoze m ta gentan wè nou al anba al anba fon bak ok. Nou gentan konn fanm nan deja li menm son fanm de pye pantalon li travay di e se egri nou egri egri nou egri nou telman egri kounye a nou pa wè sa pou nou di nap bezwen konn kiyès ki nèg li kiyès ki sesi kiyès ki nouvo kiyès ki ansyen Hoo waww Blondy k ba nou tout sa Men konnya nou gen pou nou peye tikè pou nal poze l kesyon anndan lakay li al mande l bon nou menm janm wè nou la nou an plis nou plis bezwen nou plis bezwen veye biznis pa moun olye d anndan lakay nou nou nap mal dòmi nap mal manje nou gen pwoblèm vwayaj Waw gadon fanm ki okipe entènèt la jezi hey sa blonde fè nou konn sa mwen men tout kritik nap pote a tout sa nou di tout sa nou fè depi blonde di nou pral sot depi blonde di nou pral sot on mizik Fok gou foye monte bon ret branche cheri. Pral gen bagay nan men nou nou poko wè bagay. Pral gen bagay cheri. Guys ret branche pral gen bagay pral gen bagay e pap ti tout abone mwen yo pa bliye pataje video a pou mwen please patajel pou tout ti kokorat ki panse yo ka vin di blondedy kisa poul fè akol li fè sal vle. Li chanje look li vle, li parèt a moun, afèl pou li, li bay moun li vle l. Bon si nap swiv li nou wè son moun ki kare li ye. Ki sa w anvi tande de li l pa di w li. Depi son verite li ye l ba li di w li. Blondie di sesi, Blondie di sela. Nou pwès, m pa konnen. Kounye a nou pwèske pral priye. Sent Blondie di, Blondie sent Blondie di, fè nou sesi, fè nou sela. Fò l met nou, kounye a nou pwèske, nou pral pran l kòm on sen la pou nap tonbe nap priye. M ap sezi wè nou. Bann ti figi. M renmen sa nèt. Blondie di cheri fè yo pale, kontinye fè vibe la mache. Fè yo pale. Sa se nap di, nou bezwen konn si fwa el se si sil se la, dat se sel sa nou la pou nou fè. Li menm lap travay, lap travay sou tèt nou. Ou wè lè ou pale non, lè ou lonmen nonl, ou konn ki sa lòt moun yo fè, yal tande sa kap pase de li, yal tande, yal chache konnen. Lè sa al gen plis moun, mwen renmen lè nap fè sa wi. Epi l fè pou l ba nou pou nou pale. Vin bat li e pitit fi l. Nou bezwen konn a ki nèg li ye. Ooh gen bagay gen bagay zanmi zo bagay humm yo rayi ti nonm nan wi yo wè lap byen plase anpil nan yo ta renmen nan plas li ou pa travay pou sa da Queen nan travay li fè sal vle. Gwo pakèt moun k ap pale sou entènèt la la, m pa wè rezon pou y ap pale. Ki sa yo fè deja? Ki sa nou fè la a? Bon, lè nou te la, m pa t, lè, lè nou te la nou menm, m pa t janm wè gen tout pawòl anpil sa a non. E m pa wè ki sa nou fè. Nou toujou bezwen voye monte. Dayè, li pa rete avè nou. Li pa rete avè nou, l fè sa l vle. Epi l di nou sa deja wi l fè sa l vle tout sa w wè l fè se paske l fè l plezi li nan gou l li pa fòse w renmen l ok pa al anba paj moun pou m al voye monte sou nou twò ipwokrit nou ta renmen w anba l tou.